Ann ale, nou pral wè kijan yon seri resous natirèl, dyaman ak lòt metal, ka modi ekonomi de peyi. La nou pa pale de malediksyon nan sans sipèstisyon, men pito de teyori malediksyon dè resous natirèl, ki tradui sitiyasyon yon seri de peyi ki gen anpil resous natirèl tankou dyaman, lò, petwòl, elatriye, men ki rete trè pòv, non non non non peyi a pa pòv paske li gen resous men pito ki rete sou devlope kidonk ki pa devlope. Pami peyi ki pa devlope sa yo ki chaje resous e ki ap eksplwate nou ka jwenn pa egzanp Repiblik Demokratik di Kongo ki se Kongo Kinshasa ki se katryèm peyi ki gen pi gwo rezèv dyaman nan mond lan. Avan l ou jwenn Larisi, Botswana ak Angola. Kongo gen rezèv dyaman l ki estime a plis pase 150 milyon kara, done US. Geological Survey, janvye 2025. Anplis dyaman an ak lòt resous mineral, Kongo gen rezèv petwòl ki estime a 180 milyon baril. Petwòl konn reprezante jiska 80 pousan ekspòtasyon peyi sa a nan yon ane. Men, fanmi m, Kongolè yo se veye anwo, veye anba pou pran chimen an Ewòp pou al pase ti mizè yo. Jodi a la Kongo se youn nan 5 peyi ki pi pòv nan mond lan, Bank Mondyal. Endis de devlòpman imen, yo 180 tièm sou 193 peyi. Yo nan dada nèt. Venezyela, yon ka nou konnen trè byen, kote yap mal pase. Aljeri, Angola, se kèk lòt egzanp ki souvan site pami peyi ki chaje ak resous, ki eksplwate resous sa yo, men kote resous yo pa vrèman pèmèt yo devlope peyi a jan sa ta dwe fèt. Alòske, gen lòt peyi ki prèske pa gen jan de resous natirèl sa yo ditou, men ki rive devlope tèt yo, nou ka pran pa egzanp Sengapou, e Sengapou pran endepandans li an 1965, peyi a pratikman pa gen okenn pami resous natirèl ki bay lajan yo, e prèske pa menm genyen tè agrikòl. Yo souvan dekri peyi sa kòm yon mirak ekonomik. Aprè endepandans lan, Sengapou te kareman yon peyi soudevlope. Jodi a, Sengapou se youn nan peyi ki pi rich nan mond lan. Kantite richès pou chak moun ki ale nan 93 mil dola ameriken. Sengapou lwen devan yon peyi tankou Lafrans, pa egzanp, pa l la a se 49 mil dola ameriken. Donk, Sengapou jwe sou fòs yo epi ak kote yo twouve yo a, epi yo rich. Kounye a, ou ta ka poze yon kesyon, Kisa ki eksplike sa? Peyi a gen anpil resous, epi y ap mal pase. Pou nou konprann kèk rezon, ban m lage nou nan men towo sa, ki rele Joseph Kendy Jules. Misye se yon konnen tou nan kesyon devlòpman teritoryal, paske li etidye sa, epi li fè videyo sou sijè ki gen lyen ak sa yo tou. Bon, li gen platfòm li, ou ka abòne a platfòm li, si ou renmen videyo l yo, e y ap ede w tou, e sa p ap koute w chè. Ann ale ak Jules. Efektivman Wilky, nan anpil peyi ki chaje ak resous natirèl ekonomi an pa pote l twò byen. Men kèk faktè ki kapab esplike sitiyasyon paradoksal sa. Dabò peyi ki chaje ak resous natirèl yo, souvan bagay la tèlman bèl nan men yo, yo pa panse devlope lòt sektè nan ekonomi an. Yo kite ekonomi yo depann twòp de lavant y ap fè nan resous sa yo. Konsa nenpòt ti chòk ki genyen sou mache a oswa lè resous yo kòmanse epwize, yo nan gwo kouri. Sitou, jan de pwodui sa yo son seri de pwodui pri yo toujou ap monte desann sou mache entènasyonal la. Gen yon ti peyi ann Oseyani ki rele Nawou ki se yon egzanp enteresan ki montre nan ki pwen sa kapab katastwofik pou yon peyi lè ekonomi li depann twòp de ekspòtasyon resous natirèl. Pandan yon tan, Nawou te gen anpil min fosfat pur lakay li ke l t ap eksplwate e nan ane 1970 yo, gras ak pri fosfat la ki te konnen gwo ogmantasyon sou mache entènasyonal lan, ekonomi peyi sa a t ap voye flè. Selon yon ekonomis ostralyèn ki rele Helen Hugh, nan ane 1975, Nauru te gen yon PIB pa abitan ki te elve a 50 mil dola ameriken, sa te vin fè, si n konsidere PIB pa abitan an kòm kritè, pou ane sa a Nauru se te dezyèm peyi ki pi rich nan mond lan. Sepandan, Nauru sanble potko pare pou yon gwosè siksè konsa. Leta peyi a te kòmanse envesti nan imobilye nan lòt peyi, achte tè, konstwi kay, E nan ane 1977, nan vil Melbourne, nan peyi Ostrali, Leta Nauru ta pral inogire bilding ki te pi wo nan vil lan alepòk ke yo te batize Nauru House. E Leta tou t ap fè de depans sosyal san gad dèyè, moun yo te vin menm parese, menm nan min fosfat yo se te sitou etranje ki t ap travay. Kidonk, olye Nauru te itilize lajan k t ap fèt nan fosfat la pou devlope peyi a, pou divèsifye ekonomi an, yo te prefere pran lajan an al envesti l mal nan lòt peyi. Enben, sa te fini trè mal, paske apati ane 1990 yo, pri fosfat yo t ap pral chite sou mache entènasyonal la e an menm tan, rezèv fosfat Nauru yo t ap pral kòmanse epuize. E ekonomi an t ap pral vin degrengole akoz sa. Jodi an, Nauru se youn nan peyi ki pi pòv nan mond lan. Ekonomi an chita sou lapèch ak eksplwatasyon ti rès fosfat la ki prèske pa vo anyen ankò, e nan ane 2021, èd lòt peyi bay Nauru te ekivalan a anviwon 21 pousan PIB li, sa vle di, anviwon 21 pousan pwodiksyon richès peyi a pou ane a. Sa se prèv yon peyi ki depann anpil de lòt peyi k ap lonje men ba li. Nou ka di Nauru se yon viktim malediksyon resous natirèl la, donk peyi sa rine tèt li nan mwens pase 50 lane. Yon lòt faktè ankò, peyi pòv ki chaje ak resous natirèl ki bay anpil lajan yo, pwoblèm gouvènans pou bokou nan sitiyasyon yo. Nivo koripsyon an konn wo anpil nan peyi sa yo. Pwoblèm gouvènans lan konn fè leta peyi sa yo konn siyen de kontra dwategòch ak fim pou eksplwate resous natirèl yo, leta peyi sa yo konn ap pwofite resous yo pou yo plen pòch yo pandan popilasyon an pa vrèman pwofite e Resous sa yo pa vrèman osèvis devlopman peyi yo. Selon ONG Transparansi Entènasyonal, Venezyela ak Kongo fè pati 20 peyi ki pi kowonpi nan mond lan. Nan kèk ka, nan peyi yo, ou jwenn lit entèn ant diferan gwoup pou akapare de resous natirèl yo. Pa egzanp, pati ès peyi Kongo ap konnen gwo gè sivil depi plizyè ane kote selon obsèvatè yo gen plis pase 100 gwoup ame k ap goumen antre yo. Si gen gwo anje istorik ak jewopolitik ki kontribye nan eksplike poukisa konfli sa a pa janm kanpe nenpòt 30 lane apre l te fin deklannche, enben resous natirèl ke zòn sa a chaje li konstitiye youn nan motivasyon gwoup yo paske tout gwoup t ap renmen se yo ki mete men sou resous sa yo. Rejyon an gen ladan l lò, dyaman, eten, kòltan, elatriye. Byen si, sitiyasyon sa a kreye yon klima ki pa pwopis ditou pou devlopman rejyon an. Sa yo se kèk faktè ki esplike fenomèn malediksyon resous natirèl la. Si n ap pale de peyi ki trè mal jere resous natirèl yo, fò n pale tou de kèk bon egzanp ki fè efò pou evite sa fini trè mal, tankou Nauru. Pou sa, an n ale Doubay pa egzanp, anndan peyi Emira Arab Ini. Lè n tande Doubay, nou siman panse ak yon gwo destinasyon touristik, yon gwo hub finansye mondyal ak liks, elatriye. Enben tout sa yo fè pati yon strateji leta peyi Emira Arab Ini pou yo divèsifye ekonomi an epi evite ke ekonomi an depann twòp de eksplwatasyon petwòl la. Paske fòk yo prepare tou pou apre petwòl la. Nan yon mond kote nap pale de tranzisyon enèjetik, yon jou petwòl gen pou l pa gen menm enpòtans li genyen jodi an. Enben yo kòmanse jwenn rezilta nan sans sa, sitou nan domèn touristik lan. Selon magazin Gulf Business, pou ane 2024 lan, Dubai te resevwa 18,72 milyon touris, sa ki se te yon rekò e ki te yon ogmantasyon de 9 pousan pa rapò ak ane 2023. Touris la ede divèsifye sous revni yo, stimile ekonomi an, kreye travay, elatriye. Anplis touris lan, Dubai kreye zòn franch epi devlope gwo pwojè imobilye pou atire envestisè etranje. E lòt peyi Gòlf yo tankou Katar ak Arabi Sawoudit yo fè gwo efò tou nan sans sa. Gen yon peyi Afriken ki rele Botswana ki se dezyèm pi gwo pwodiktè dyaman nan mond lan ke yo souvan site kòm bon egzanp nan fason li byen jere koze resous natirèl sa yo. Li rive fè sa gras ak bòn gouvènans, transparans ak stabilite. Jodi an, sou 54 peyi ki genyen an Afrik, Botswana se twazyèm peyi ki mwens kowonpi selon ong Transparency International, e li se uityèm peyi ki gen pi gwo endis de devlopman imen selon FMI. An konklizyon, se pa pil resous natirèl k ap fòseman delivre yon peyi. Sa ki trè enpòtan, se fason peyi a ap jere resous yo pou mete yo osèvis devlopman li ak byennèt popilasyon li. Mèsi paske w te gade videyo sa a. Pa ezite di nou nan kòmantè yo ki sa w panse sou sijè a. Abyento!